Janm tande wap grandi la m konn sa fanm ou an pale wi. Oh bon m renmen fi a baay lè fini epole menl la. Pou nou vin la.

Eske m pat di w pat vin la. Ou pa wèm sot fouke nèg a la menm. Mwen se Yon moun lakay ou m ye wi.
Saw di a ye vre wi. Lakay se lakay. Paske si w pat parèt la, jèn nèg sa m pa konn sal ta fè avèm la. M deja pa gen chans avèw deja.

Wap banm chans lan. Ou pa konn ki pwoblèm ou ka gen. Lè ou sot nan pwoblèm la, e mwen k delivre w. Donk fò w pa rann mal pou mal. M konsyan ke m te joure manman w. Men banm chans lan. A men ok. Ann antre pou nou al pale paske m pa konn kisa w bezwen di lan. M pa konn ki pwoblèm ou gen. Se yon ti demwazèl mesye gade. Gade vizaj. Tèt chaje.
Wouuyy. Son sèten de Jak wi mwen k ap mande de yo a pou ou. Kiyès? Jak.
Jak. Sa pou Jacques fè? Li mande w pran djèl? Genlè se zanmi mari w li ye l vin kot mari w. M pa kwè Jacques te ka vin la. Bon lè m te nan pwoblèm nan Jacques pa te ede m e kounya m gen kote pou m dòmi gras a Dye Bondye fò ban m kote pou m dòmi. Kounya Jacques kite jis anlè sa li vin nan kò m jis anba sa? Hee pou m re Jacques mande w Bella? An jan soti anlè a la kòm si vin anmèdem jis la m pa kwè non m pa kwè bella al re mandel ankò jak ta ase sanwont
ooh
lèm te bezwen jak la pase wi lèm te bezwen jak la pase mwen menm. Oh oh jak tonbe sou tèt li mèt refè nimewo a epa nimewo Angel li tap fè monchè m renmenm si w wèm ta nan pale avèk jak ankò konnen m ta sanwont e akòz de li wi madanm li metem deyò lè madanm li metem deyò a m rele l li pa pran telefòn oh oh jak konnen li te bezwen m lèm te rele l la li pat pran telefòn dat mwen deyò e kounya lap chache konn kote m ye. E si dyab te manje m? Oh, Ti Jak ou pa wè m, dèyè ti lnbarit la ak Ti Jak sa.
Bon, koze se kòman w ye menm? M anfòm. E ou pa bezwen ban m move jan, ou pa bezwen ban m move jan paske se yon bagay m te gen avèk manman w. M mande w padon pou sa ki te rive m ansanm avèk manman w lan. Ou konnen, gen de lè granmoun yo degoutan. Ou konprann sa m di w la? Granmoun yo yon ti jan degoutan. Men, m pa konnen si manman w rele w, li di w sa. M te gentan retranche sa avè l. Wi, l rele m, li di m sa.
Lè sa a, li potko padonnen w. Li te rele m, li di m sa. Men kòm m konn manman m padone w, m padone w tou. Bon mèt bliye sa. Bon, mèsi anpil, mèsi anpil paske e pa t fòt mwen, sa te pouse m aji pa emosyon, ou konprann. Donk, mèsi dèske w padone m. Apre sa, kote lòt moun yo? Gen lè pa gen granmoun la? Non, pa gen moun nan.
Tout moun soti. Kote mouche soumoun dènyèman ki te bloke m nan pòt la la? Li soti.

Se pa vwa Angel nan nan la a? Ou gade pa di kiyès kap mande pou li la a? Se Jacques wi. Angel pa la a. Se vwal mwen tande nan la a. E pa avèl ou tap pale la a? Oh oh ki derespekto sa? Ebyen m pa konprann sa l vle fè a Angel la menm? Ptchit! Fèm wè Angel tande fèl sòti m bezwen wèl mwen menm.
Ebyen Angel, li mesye ap pale anpil deyò a wi fèl antre. Pousa lap pale anpil la. Kiyès ki di, m pa diw epa mwen chak jou m kote, genlè e zanmi mariw li ye oh oh. Li tande vwa w kap pale. Li tande vwam kap pale. Valè moun ki konn gen menm vwa ansanm avèk yon moun. Banm diw anpalan desa, kisa w wè nan menl? Bon, m wè 2 men nan pòch. 2 men nan pòch?
Oh! Misye fenk fè yon erè. Ou pa wè lè lòt la t ap antre avan L la, l te pote yon ti makèt pou mwen? Misye vin la ak 2 randan l. Ebyen l ap tounen kote l te sòti. Men, li gen dwa 2 men nan pòch, poutan li gen lajan. Kisa?
Li gen lajan? Oh.
Ou pa konn pòch li. Ou wè lèm di ou ka brase a? Haa son bon ide ou wè wè la wi men la banm leve m al gade vre paske lajan ka nan pòch li vre wi.
Dim non, kisa ou vin regle isit menm? Ki kote ou ye? Sa ou fè?
Bon, nèg te andeyò, nèg te andeyò epi. M vin deside antre isit pou yon bi byen detèmine, e bagay wè lè m te vin la dènyèman, se pou yon djèl m t ap tande m t ap mande mesye a, donk se yon bagay m vin regle men bagay sa a m chwazi. Men kisa? M pa t anvi di w li non men. Si m te jwenn Angel la a m tap tou dil sa direkteman men m pa renmen moun konn afem. Oh kòmsi menm lèm konnen m pa abitye ansanm avèw men w si w gen yon pwoblèm ou ka fèm konfyans lèfini tou si son mesaj wap pase pa Angel ou ka ban mwen l epi map dil sa.
Bon. Sim diw sa wap ede'm? Wi, depi m kapab.
Humm aah ok banm diw kisa banm diw kisa ki mennenm isit.
Gade, m pa konprann. Sak pase Jacques wap vin moute sou mwen. Apa m vin la map mande pou ou voye di ke ou pa la. E mwen ki te di m pa la menm wi sa wap fè avèk sa bat ou vin bat mwen la e ou fè wap fèmen kay sa mete m. Sak pase la menm.
Ou pale kiyès kap pale avèw la. Dèyè se 2 jou yo banm fè la Jacques ou pap vin fè yo metem deyò la non dèyè lè madanm ou te metem deyò anlè a m tap plede rele w ou pat pran telefòn nan jou sa si e te pou ou dyab tap manje m e gras a Rosie ki fèm la wi. Esat fè ou voye di ou pa la. Wi se mwen ki t di sa menm wi sak gen wap pran kòlèt mwen Jacques. Ou genlè pa wè kiyès kap pale avèw la. M wè kiyès wi Jap ap vin dim m pa wè kiyès. Ey mesye kanpe oh oh.
Epa lakay wap antre la. Oh sak pase la oh. Esal diw la ou tande wap vin dim. Nap fè kò sou mwen?
Nap bat mwen? M pa konnen non.
Yo diw kanpe oh. Kay sa epa ou ki peye l. Kay sa epa ou ki peye l. Kay sa epa ou ki peye l lè madanm ou te relem lè madanm ou te metem deyò a sete pou Jap tap manjem. E sa m di w wi. M te rele w pa t pran telefòn nan. Dèyè ki afè e jous kounye a w ap chache kote m ye? Ou pa t vle m chache wè kote w ye? Li gentan twò ta. Li gentan twò ta. Se pou w dyab t ap manje m. Kòman l twò ta? Mwen deyò lakay ou. Men w pa konn sa m vin regle la? Sa w vin regle la? Pou w ta vin regle la, e kòb kay la pou w ta lonje ban mwen e Jak? W a vin regle an eksterye. Dèyè w vin la avèk de randon. Eksplike m. Kisa w ap di m konsa ou pa ka di m non? Humm ou bezwen sipo? Wi.
Humm
bagay la lou wi Rosie. Ebyen di m map tande w.
Bon Rosie men sa ki mennen m isit. Ou sonje m te gen yon relasyon ansanm avèk Angel?
M pa bliye w. Daprè ou menm ou panse m bliye w? Se sa m ta di. M pa bliye w.

Ooh nèt pale. Oh m meyè wi map tande.
Ok epi kounya la ou la mwen kot angel epi m pa jwenn angel sim di w ou pap kwè m kiyès ki vin ouvè pòt la pou mwen se manman angel epi m pa konnen kòmsi ak kisa dam lan parèt sou mwen dam lan just ouvè pòt la m gade m santi andan m vibre.

Manman Angel. Donk, li rive nan moman lajan mwen a, li anvi reponn mwen. Sa vle di, w ap koze ansanm avè l, li poko reponn ou? Li poko reponn mwen. Kounya la menm, pou l reponn mwen, li di m konsa, Angel se sèl pitit fi a l genyen, li pa vle fè anyen san Angel. Donk, li voye m la, kote Angel, kòmsi, pou m ta di Angel sa. Selon repons li ban mwen, epi. Lèm tou nan deyò lap renmn ansanm avèm.
Men pèmèt mwen di ou sa, ou konnen w anraje? Menm lè Angel se te kliyan w li te ye kòm ti zanmi jondye m pa konn kisa Angel te ye pou ou. Ou pa ka di m ou te gen yon relasyon ansanm avèk pitit moun nan epi kounya kiyès ou wè w damou se manman l? Hein? Eske se yon satan k antre nan tèt ou? Ou pa reflechi avèk anyen? Kòman ou kanpe nan figi m pou w di m ou te renmen manman Angel? Kounya la kisa w vle m fè pou ou? Sa w vle m al eksplike Angel?
Se konsa w t ap ede m non? Men tou nòmal.
M ap toujou ede w. Wi m ap toujou ede w. M ap tande w.
Se lanmou ki koz wi. Ahh a bon se lanmou ki koz. Lanmou ki koz ki fè ou fin pran pitit kounya la ou bezwen pran manman pa vre yon lanmou ki koz ebyen kounya ki sa ou vlem di Angel la menm.
Bon.
Dèyè jak m di w deyò isi a dèyè kay sa se pa ou k peye l e san w tou san w ki fè w mete pye w la al fout jwenn madanm ou kite bouda m an repo wap fout bezwen w ankò. Angel, kòman w kanpe avè m la a? Jan w wè m kanpe ansanm avè w la wi ou pa fè ou pa fè demen ti leve pou m ta avè w ankò.
Bon m di w yon bagay. Map tande w wi.
Se si m ta pran yon randevou avè w sou plas piblik. E sou plas piblik ou te pran m? M twouve w trè frekan Jacques, ou trè pèmèt. Dayè ou wè si w bezwen m maten midi swa, w ap anfèman w kay mete m. W ap retire m devan pòt kay tifi a. Dayè si yon jèn fi menm jan avè m li ye, li jwenn yon gason anfèmen kay mete l, mwen m ka jwenn yon nèg anfèmen kay mete m. Ban m lè pou m jwenn yon nèg pou anfèmen kay mete m, fout kite bouda m an repo.

Depi jodi a m mache post ou banm lè poum jwenn yon nèg pou anfème kay metem Kite boudam an repo m di w sa ankò Oh mon Dieu.
Jan tout jèn fi jwenn yon nèg ki ka sipòte yo a mwen map jwenn yon nèg sipòtem tou m fout di w kitem an repo m. Nan ka sa sa poum fè la menm.

Wi Angel gen 2 mwa la depi l sòti la sa l ye matant mwen genlè te sispèk ke l ansanm avèk tonton m nan kay la matant mwen mete l deyò Angel pa ret la lontan sa.
Sa w di m la ou di? Wi sa tonton m nan ap di w la epi verite.
Ou di matant ou sispèk li ansanm ak Sa di Rosie janm te konn Angel la li toujou ret konsa? Toujou menm jan. Kòmsi pou Angel vin la se mari matant ou li vin pran? Shit nèg la te gen rezon tap moute sou mwen konsa la mesye. Bon sil te manke konnen ou t ansanm a Angel menm? Ou pa regle tèt bagay sa yo Rosie e pa sam vin regle la. Kounya e manman Angel ki nan lesprim dayè m vin la kèt. Pran ti dlo mwen Rosie pran ti dlo mwen.
Humm tèt chaje.
Oh Angel pap fè moun non. Haa bon se sa nèg sa tap fè gwo kòlèt sou mwen konsa. Se pou fanm li m te vin mande. Nèg la ta touyem la vre mesye.

Bon e si w ta si w ta bezwen vrèman m anfème kay la mete w yon sèl bagay a kondisyon ke w ap fò w ta fidèl avè m. Oh fidèl avè w s on bagay ki fasil Jak Nan ki sans mwen di w s on bagay ki fasil sa depan de modèl lajan w pral ban mwen an epi tou love. Ki bagay fidèl ansanm avèk granmoun sa w ap pale la? Oh. Granmoun nan gen madanm ou pral nan fidèl avè l? Non rete non bella
depi li bay lajan li bay love ou ka rete fidèl avèl m pa konnen non kay ti fò ap vin bat li la ou pa ta dwe menm pale fò la non jak se li k banm fè 2 jou la wi
si ou menm rete ou pa lakay ou la ok.
M ka eseye fidèl ansanm avè w. Sa w gen wè l ap kriye?
Sa w l ap kriye?
Bon Jak banm di yon bagay, kisa w vle fè menm? Sa w pote? Ebyen m fèk sot pale avè w la a mwen menm. Kisa? Mwen di w konsa ke m ap anfème kay la ba ou a kondisyon ke fò w fidèl avè m. Wale sa m di w m ka eseye fidèl ansanm avè w sa depan de modèl lajan w ap ban mwen, sa depan de love w ap ban mwen. M twouve w gate wi depi lè w vin la vin fè desant la. Ou granmoun ou gen madanm ou bezwen moun fidèl avè w. Ebyen mwen te di w m gen madanm?

Ou di matant ou metel deyò lè yap metel deyò isi a yo pat bat li? Non.
Mwen tap kite sa fèt tou. Wi paske si depi se nan mari moun yo kenbe w menm fèt a. Menm lè Angel la te vrèman degoutan la vre men gen de bagay m patap kite rive la koz ou konnen e mwen ki te mennenl la. Bon men timoun men li pa konprann anyen men li pa konprann anyen depi lè timoun nan andeyò l bat kòl men li vin isit men gade lè ou metel yon kote la li ka byen fè de twa jou ansanm avè w la men. Non e pat sal te vle. Tèt chaje men. Tout sam fèl tout janm pale ansanm avèl a Angel pa janm chanje li toujou rete menm jan bon lè matant mwen ap metel deyò a m paka fè anyen m mande matant mwen plizyè fwa pou li padonel poko metel deyò fwa sa m pat ka kenbe matant mwen li te oblije metel deyò
Ooh ou menm ou pat gentan gen nèg?
Mwen menm Humm m pa konnen ou konnen m pa konn si w konnen bagay aprè bagay ki te pase andeyò a sa k te pase nan bagay sa yo m pa m pa ret sou yo aprè bagay Fred te fin fè m nan ansanm a ti Paul la m pa gen bagay sa nan panse m. Bon tande byen Sa ka rive m fè tout bagay pou anfème kay Meto Ou pa rete fidèl avè m Paske se fanm ou ye. Kòman sa?
Pou ta anfème kay mete m Ban m tout sa m gen bezwen pou m pa fidèl ansanm avè w? Wi sa ka rive m ka ba w tout bagay Ou pa fidèl avè m. Enben li ka sa? Si w pa bay bon sèvis m pap ka fidèl ansanm avè w Jacques. Kijan sa? Ou gen dwa ban m tout sa m gen bezwen epi tou pa ka ban m bon sèvis wi. Ki sèvis sa ankò menm? Ou pa konprann?
M pa konprann.
Ebyen si w pa konprann epa m k pou di w Jacques. Ou ka peye kay mete m, ban m tout sa m gen bezwen gon bagay ou pa ka fè byen? Ou konnen w pat gen tout pawòl sa yo? Ke m pat gen tout pawòl sa yo? Depi lè w vin la a, depi lè w vin la a. Ehe.
Wi, ti piman sa a, li detenn sou ou. E sa w panse? E mesye, kanpe w.
Ti piman sa a detenn sou ou. E sa w panse?
Ebyen Jak, ban m di w yon bagay. Ki sa w vle fè? Ki sa w pote menm?
Yo mande w sa w pote, debouse w. Se debouse w. Ou bezwen fanm, e pou debouse w. Sa m vle fè?
Ou tande kisa w pote kisa w vle fè se sa m di w wi. Sa w ta renmen m fè l.
Lajan lajan sa w pote. Lajan padan m ba w a sachè.
Lajan pou pote.
Lajan ankò. Lajan ankò.
Konbyen fwa w bay lajan. Depi m deyò a ou konn kisa m manje. Ou konn kòman m viv.
Ozi pitit fi m ou pral rann m yon gwo sèvis sa. Èske w aprann mwen li? Depi m kapab.
Rosely, ou pral montre m kot Angel ye a? Kot Angel ye a? M pa kwè m ap kapab. Paske Angel pa vle moun te di m lè l ap sot la ki pa mennen moun kote li. Angel pa vle moun konn kay li. A! Kijan Angel pa vle moun konn kay li a? Sa vle di m renmen m Joly, Joly wi, Joly ta parèt yon kote.

Sa pa gen kado. Ou konprann sa m di w? Èske ou ka al montre m. Ou tou vin la pou w vin bat mwen tou? Pandan m ap rann ou sèvis lan? O! Enben antoulèka, m p ap kapab mennen w kannjel la. Paske m pa vle. Ou gen lè byen degoutan menm jan a manman w wi menn. Franchman menn. Tanpri, ann al montre m kote Angel ye a. M p ap kapab. Angel pa vle, Angel te di m non. Gen de bagay m konn Angel pa vle l, mwen menm m tou pa fè l. Fò w eseye konprann mwen, si m te kapab ede w, m t ap ede w. Si w ap ban m yon mesaj ba Angel, ban mwen l, m ap di l li pou ou, men mwen menm m p ap ka mennen l lakay li. Oubyen chache konn kote Angel ye. Ki sa m pral ban mesaj ba Angel la? Sa fè moun ou bezwen konnen an. O, dakò, ou gen tan di m deja. Si w ka mennen m kote Angel la, mennen m. M pa lave w deja. Èske se kay nèg li l ye?
Èske se yon nèg ki gen tan fèmen l kay mete l? Non, okontrè, se yon zanmi matant mwen, lè yo mete l deyò la, se mwen k mennen l nan kay la. Non, e pa kay nèg. Sim te kapab mennen w m tap mennen w.
Enben ou konn sa pou ta fè mwen kòmsi ale kote l lotbò a dil m te vin kote l kounya la wap tande sa lap di w si se pou w ta mennen m lotbò a pou w mennen m.
Bon m pral kote l map dil sa epi apresa epi kounya la wap retounen la ankò paske m pa gen telefòn.
M pa sèvi a telefòn isit.
Sa k fè sa? Se kote m ye a kay sè m nan ki gon telefòn. Lè m bezwen rele andeyò, mwen rele andeyò. Ebyen, ou pa konn nimewo a, ou t ap ban m nimewo a epi lè m sot kot Angel, m t ap rele w. M ap tounen la ankò de preferans. Fè sa pou mwen wi Rosie. Ebyen ok, pa gen pwoblèm. Tanpri, fè sa pou mwen wi. M ap fè sa.
Tande.

Manje.
Chak sa w pote, sa w vle fè, se sa m di w. Dè e pa dat ou kanpe la. Si w te pote yon bagay, fò w ta gentan ban mwen l.
Depote yon ti kòb pou ou la a. Premye lepè m wè k sanwont wi. Depote yon ti kòb pou ou la a. Enben bay kòb la.

Bon lèm voye zye m wè koman bagay yo ye map priye Bondye la pou m wè si map si map fèmen ti kay la avèw paske Bondye fè w wè sa m byen kontan w wè sa. M paka kite w la, m paka kite w la. Ou chonje lontan lè n te konn pale se ou te konn ap ouvè kòw avèm pou nou pale kounya ou wè kounya se sou minit ou ye. Apa janm apa li detenn sou ou ye e pa tou sa w te ye non. Kòm e pat konsa m te ye a kòmsi se li k vin kale jem. Bon l pa banm tan pou m pale a madanm mwen malgre m ap bay kòb. Jakwa se sanwont met ou deyò kay la epa ou k peye l se mari dam nan k peye kay la pou li banm fè sak pi fasil la pou ou. Mete m deyò. Map fè w ri. Epi tou lè w ap tounen la tou mache ak pwòp kay la ou wè depi ou pa mache avèk kòb la kay la pa mete pye w la. Fòk ou pa al kondi.
Oh oh on abitid.

Lage pye m pou m chache yon nèg pou anfème kay mete m. Ok.
Dayè w ap travay, ou gen lajan. M konprann sa yo. E di w di. Non, ou pa p nan eta sa. Jak, mèsi.
Kite lakwa, Jak. Mèsi. Kite lakwa. Ok, pa gen pwoblèm. Ou sanwont kòm gason. Bella! Hey! Piti, e konsa w gen pawòl? A, ou konnen. A, ben la ou fè m renmen w anpil. Ou wè, kounya w kòmanse nan sans mwen wi. Depi avan yè w ap ban m bon sèvis wi Bella. Ooh, humm, san ment. Mesye a di m konsa, ou fè m pran lontan san m avèk pitit, kounya aprè sa w vin damou manman. Humm tèt chaje bagay sa m paka kwè l se premye fwa m tande bagay sa ou te ansanm a pitit epi aprè ou vin avèk ou vin damou manman epi l pa wont non l ap eksplike m bagay la ankò kounya kòman l pral kanpe devan Angel pou l eksplike l bagay sa bon Angel ap tou sote humm.
M renmen pawol ou yo. Ti bouda moun e mouche ap pote wi l soti pou l. Bel ok a brase wi an n tounen nan brase anko non. Oh map mete w nan brase a ma ou pap konnen lal travay bonè al antre ta len soti nap gentan antre monchè an n tounen map kouvri pou ou wap kouvri pou mwen sa w tande a
ou konn kote m pi renmen w wè si se ansanm avè w m te gentan kontre depi lè m sot andeyò. M tap gentan gen kay nan pòtoprens m tap gentan gen machin gade manmanm tap gentan antre isi se rosi gade rosi son tèt anba konsa wi depi ou palel de gason e touye ou touye tifi sa wi jòl la yon zonbi li ye wi eehh se avèw m ka brase tonnè boulem eehh ann antre ooh.
Wi alo? Oh Rosie! Kòman w ye? Mwen trè byen wi cheri doudou, kòman w ye la? Tout moun byen wi, kòman Elizabeth ye? Ok ok ok, kòman Angel ye?

Elizabeth met Angel deyò. Sa yo te genyen menm ki pwoblèm yo mezanmi. Ah m te kontan konn sa. Pase Angel te dim li chanje se vre. Men m konnen l pa t ap kite vre. M konnen l pa t ap kite. Pou jan m pale Angel, li vin mande m telefòn. Oh! Oh! W ap moute? Oh pitit mwen m ta byen kontan wi cheri m ta byen kontan w monte janm anvi wè w sa m ta renmen w vin wè m wi. Hey pitit map tann ou pitit sou wè ou gon zanmi w ki byen ap mande pou ou wi chak kou l vin wè m lap mande m pou ou wi. Dyed la Dyed la zanmou nan. Ebyen ok, lè w vini nan pale plis tande pitit mwen. Oh non m pap esplike l paske ou konnen ou konnen si mal di sa la de tripotay map fè. Andy ok pitit mwen ok cheri. M kontan tande w wi pitit mwen. Ok babay. Ayy mesye. Aah Andyel pap kite non. Andyel pap kite. An pou eta Andyel te ye isi epi kounya la li vin mande m pou m voye l kay sè m nan epi lè l rive kay sè m nan pou l ta chanje.

Pou li te pase la ha la wi dènyèman lal pran kout gouj. Wi I te pase la tou. Li te pase la li fèm priye pou li I vin mandem eskiz li fèm priye pou li epi li dim li tap pran direksyon pò o prens m te priye pou li epi m te voyel ale depi lèl fin ale a m pa janm pran nouvèl li bon mwen menm m panse m te ka pa pran nouvèl li men m konnen ou menm w pap pa pran nouvèl li paske m konnen l toujou pale ansanm avèw.

M pa konn si w gentan aprann nouvèl sa a. Kisa li la fè?
Ooh pitit, m ap pale ansanm avèk Poozi, Poozi ki rele m, m ap pale ansanm avè l. Poozi di m konsa, Angel pa kay Elizabeth ankò. Ooh!
Depi kilè? Sa gen yon mwa wi. Men Rosie pa t janm fè m konn sa non. Angel pa kay Elizabeth ankò? Kote l ye? Oh oh!
Rosie m te mande Rosie. Mezanmi sa yo te genyen menm. Ki pwoblèm Angel gen avèk Elizabeth.
Rosie dim li metel ka yon zanmi Elizabeth. Li te gen pwoblèm avèk Elizabeth. Kounya kot Angel ap dòmi m pa gen lòt moun nan pòtoprens se Elizabeth. Non li pa nan lari. Li pa nan lari Rosie metel ka yon zanmi Elizabeth pou mwen.

Li etone. Joly vin lakay mwen kòmsi bon m di w. Joly te rele m nan telefòn, m te gon ans mil goud pou li, li te rele m mwen te di l mwen gen pou m moute anlè a map pote mil goud la. Kòmsi Joly peye machin. Ki mil goud sa ou te gen pou li? Ou pa bezwen konn tout bagay sa yo Rosie. On kòb li te prete m potko fin remèt li li. Kòmsi Joly peye machin li vin isi dèyè ans mil goud li a. Bon m pa kwè se pou sa paske jan Joly eksplike m nan li di non se pa non Angel
fò w tande m Angel se avè m li t ap pale fò w tande sa m ap di w lan li vini jan m tande l ap pale an m pa kwè se afè kòb li vin diskite ansanm avè w paske l di l bezwen w ijan ijan ijan paske lè m di l konsa w pa ret la ankò. Li gen anpil pwoblem. Se pou res mil goud la bon apa joly son gason kou rèd li te ye mezanmi atò pou joly peye machin li vin isi pou yon res mil goud. Angel se pa pou bagay kob. Bon mwen menm m konn poukisal vini an. Enben paskel diw se pou res mil goud la. Non li pa pale afè kob nan menm m jis konn poukisal vini an m pap diw poukisa m ta plis renmen se ou menm ki al rankontre ansanm avèl poul esplikew sa lap esplikem nan. Joly pat sanble yon gason kou rèd non mesye. Angel.
Konbyen fwa m di w se pa de kòb li t ap pale ansanm avè m. E pou rès mil goud la?
Li pa pou lòt bagay? Joe li pa pale pawòl mil goud ansanm avè m menm. Ou wè sa l vini l ap eksplike m nan, m p ap ka eksplike w li. Paske li di m konsa fò l wè avè w. Li eksplike m wi. Kòman w p ap ka eksplike m nan? Non, bagay sa si m eksplike w li w ka tou kraze kay la sou kont mwen la. Sa vle di se ansanm avèm Joly. M pa konn kisa w te gen ansanm avèl kisa w ye pou li m pa konnen se ansanm avèl pou w wè pou l eksplike w li pou w jere afè w sa. Apa m di w se yon kòb mwen di w Joly te prete m li te manke mil goud. Non ou mèt kwè m depi m di w afè kòb pa repete afè kòb pa repete jis mwen menm m pap ka eksplike w sa l eksplike m nan ok. Ebyen ok Rosie. Pa lapèn pou mennen Joly la. Pa mennen Joly la pou mwen tanpri tanpri. Ok. Bon. M pral rache yon kòb nan men bòs sa la lòt semèn nan la. M pa konn kilè l ap ban m kòb la, si se semèn sa, si se lòt semèn. Depi kòb la tonbe m ap jis rele w. Pi mal matant ou pa menm la menm, paske dèdo matant ou n ap moute anlè a, nou gen kèk jou n pa wè granmoun yo. An, nou pral andeyò?
O. Depi kob la tonbe la map baw kob pou met nan poch ou epi nou moute nal wè granmoun yo epi tou map tou wè Joly map tou wè Joly paske. Non men Joly m pa k wè l andeyò m kwè se pòtoprens li tou rete wi. Joly pa konn fè anpil tan isi Joly pa konn fè anpil tan isi paske lèl t anlè lèm t anlè a Joly konn annik vin isi jodi lal demen l pa konn fè anpil tan m rete kwè map wèl pou m bal rès monnen mil goud li a epi tou. M pa ka tande lè w ap pale pawòl mil goud. Mwen di w, bagay mil goud sa pa gen plas li. M di w se pou sa. Elizabèt pa la. Ou pral dède Elizabèt? Wi. E si Jak ap kite w ale osi? A! Ki bagay sa? M pral wè manman m w ap pale m de Jak. Mwen menm Jak sa m pa nan li ankò. E non! Malgre w pa nan li, ou konnen se li k ap voye Jesou anndan kay la. Fò w di l sa davans wi.
Depi w wè lòt semèn la. M rete kwè kòb la ap tonbe lòt semèn. M ap annik rele w, fè valiz ou la.

Pandan ke ou gen youn la se se rasis lap fè. E poutan Angel te trè likid. Alò poukisa tout bagay sa la? Mwen pou jan manzè fè kòb se li k peye la wi. Pa posib. Alò konbyen fouti letan hein pou ta pou ta ret ank tann ou avèm la epi pou nou fè sa nap fè a e pa anyen vre non ou pa oblije ou pa oblije ou pa oblije konsa okontrè m te ka plouzoumwen la m te ka fè anpil depans pou ou men imajine w byen wap fè wap fè rasis bon nan ka sa ou pa bay gou ah Rosie mechan.

Se ou menm kap bay boss la tripotaj sou mwen, se ou k fèl paka likid ansanm avèm, e ou k fè sa.
Ou sen legliz ou ye ma chè? O, ou menm?
Sak pase ou pa rete sou may mwen yo, paske ou pa blòdè gram, si ou te blòdè ou tap jerem, ou tap bay patron an pawòl pou mwen, ou tap di se pi bon moun ki nan zòn nan, pi bon jèn fi k leve nan zòn nan, ou pa rete sou may mwen yo, ou pa blòdè ou menm. Si ou te bay pawòl mwen m tap jere ou, kenpòt fason ou vle. O, o, kot sa ou paka fè la. Kounya m vle konprann ou, kounya wap pale.